Bondye pa janm an reta menm lè ou menm ou pèdi espwa Bondye pa janm pa janm an reta menm lè ou pèdi espwa Te gen yon mesye avèk madanm li e yo te fin marye men depi lè misye fin marye bagay yo pa t bon pou misye menm bagay yo te vrèman di pou misye misye t ap pase yon move moman Epi misye te lwen yon kay nan men mèt kay li lwe kay la misye pat kapab peye mèt kay la epi yon jou mèt kay la rele misye misye di se dènye jou ke siw pa banm kòb mwen map metew deyò nan kay la epi misye pale ak mèt kay la silvouplè banm yon lòt chans eksetera mèt kay la di m pa konn sa wap dim la siw pa banm kòb la jodia Nan demen si te vle, m ap met tout afè w deyò. Epi misye pran tout rès jounen an, nuit lan l ap priye, l ap priye pou Bondye, e pale nan kè mèt kay la pou mèt kay la kapab fè yon bagay pou li. Men misye rele kèk moun, li pa kapab jwenn prete. Bagay la vrèman di pou misye, e madanm misye pral akouche, li vrèman difisil pou misye. Epi, nan demen maten, misye tande kay la frape, e se mèt kay la ki frape, mèt kay la vin avèk plizyè moun, epi yo pran bagay misye yo, yo mete tout deyò nan lari, e te gon lapli e ki tap tonbe bay yo nan nan lapli bay yo moun ki bay ki mouye etc bay la vrèman difisil pou misye epi e misye fache kont Bondye misye fache paske misye pou janl fidèl a Bondye pou jan kel sèvi Bondye avèk tout li menm ebyen Bondye li santi Bondye pat fè anyen pou li humm Bondye pa janm anreta menm lè ou menm ou pèdi espwa nan nenpòt sikonstans ke ou twouve ou, menm si ou wè tout, menm si pou ou menm ou santi tout bagay fini pou ou menm, men pou Bondye anyen pa janm fini. Epi, e pandan misye avèk madanm li kanpe, yo wè tout bagay yo nan lari an, tout bagay misye deyò, gwo machin ki pase avèk vitès, epi machin nan voyon dlo sal sou moun yo, gwo machin nan, epi e. Machin nan santi, mèt machin nan santi sa, epi l fè bak. Epi l al pale ak moun yo pou l eskize moun yo paske l wè moun yo vrèman sal avèk labou eksetera. Epi l eskize moun yo, men mesye a di m pa bezwen konnen ou mèt ale mesye, m pa bezwen tande, m pa bezwen pale avè w. Mesye ki sou machin nan di, men kite m pale avèk ou, kite m konnen ki sa w genyen. Misye di a m pa bezwen konnen ou mèt ale, ou mèt ale. Nan mwen menm, nan sa m ye la, m pa bezwen konnen ou. Dayè ou deja sal mwen deja, ou mèt ale. Epi misye pale ak madanm nan, Epi madanm nan esplike ki sa k pase, ki sa k rive. Misye di, bon, men sa m ap fè, mwen kapab ede nou nan fason sa a. Misye di, mwen menm, mwen pa rete isit, se vizite ke m te vin vizite, e paske m te gen yon fanmi mwen ki mouri, e donk m te vin antere, e apre sa pou m retounen bak. Misye di ke m gen de kay, men sa m kapab fè, mwen kapab ba nou youn nan kay sa yo pou nou rete jiskaske nou menm nou fè kay pa nou. Misye santi enfòmasyon sa a, sa misye di l la, li parèt twò klè, li parèt twò reyèl pou misye asèpte l. Misye santi se nan betiz misye ap pase. Misye di, ale mesye, ale! Misye di, sa m di w la, se sa. M ap rele yon lòt machin vin bwote sa w gen yo, epi ann ale ansanm avèk mwen pou m al montre nou. Epi vrèman, misye ale vrèman avèk mèt machin nan. Misye monte machin nan, epi misye rive, li jwenn yon gwo kay. Misye gen, pa gen moun ki abite nan kay la. epi tout bagay misye vin nan kay sa. Mèt kay la di, La ou mèt abite la, ou mèt rete la jiskaske ou menm ou fè kay pa ou. M vle di w Bondye pa janm an reta nan nenpòt sikonstans. Fè Bondye konfyans. Ou kapab santi li fè nwa, ou kapab santi ou pèdi espwa, ou kapab santi tout bagay sanble fini pou menm, men m vin di w pou Bondye anyen pa janm fini. Paske li se mèt lavi, li fè sa l vle, jan l vle, fason l vle, pou moun li vle, nan lè ke l vle. M vin fè w konprann. Delivrans pa w la, li nan wout. Fè Bondye konfyans, paske w lè w fè Bondye konfyans, ou pa ka echwe.